Depi lè m te wè Esther de m wè l ap vin lakay la detanzantan detanzantan. M te sispèk yon bagay. Sa kap fèt sa kap fèt Team Michel Team Junior Kòman nou ye mes amours M swete nou tout anfòm Benediksyon avèk nou tout Kòman nou ye baby m yo Sa fè lontan nou pa wè m. So se pa fot mwen. Nou pa wè Esther tou. Esther m pral baw pale pozo. Kè Esther cho. Sa fè lontan ke nou pa wè m cheri m yo. So jodi a la m pull up an bèt. M vini avèk yon zo zo bagay pou nou cheri m yo. Ou tande m pale? Ou tande m di betiz? M vini avèk yon zo prank pou nou. So. Esther ap konplis mwen jodia m bal prank papa sanwont nou konnen m pa renmen bay pil detay sèl sa map di nou rete branche pou nal enjoy pou nou viv pou nal griyen dan nou ok mezanmi m di pou nal griyen dan yo pou nal ri timoun si w gen fo dan retire l ok so men konplis mwen vin pale konplis mwen vin salye papa ti pye
Hello mes amours, kòman nou ye? Kòm nou ka wè deja

Mwen mande byen ti moun yo poko potel mwen. So, map di mèsi avèk tout abònem yo ki toujou ap like, kòmante e pataje tout jan ba nou love la. Nou vrèman renmen sa e ou menm tou ki pa rantre nan fanmi an, lè w fin gade video sa mèsi. Pase sou chanèl Esther. Kòman l rele? Esther Love.
Esther Love. Poukisa love la? Paske mwen renmen love.
Ok cheri m bal rele papa san. Ay pwache. Esther. Mwen ta anvi rele. Sa fè lontan m pa frape papa Sawont wi. So jodi a m deside frape papa Sawont. Esther kouche. M pa tande telefòn nan sone non. Sa k pase? Volim nan desann? Oh, sak pase telefon mwen la? Ok.

Map fè w baw fon ti M di w Esther toutouni Talè map fon ti pran An ou bezwen wè kò mennaj mwen M pa renmen sa Menm jan w wè m sansib pou kò w la m pa ka pran Kòman w di an
Ebyen map mete l alèz e pa ou ki te sipoze fè sa Esther m pa renmen sa non.
M konnen sou bay nou vin regle wap metel sou silans oh oh ou pap fem sa tou non frem depiw pa fem bagay konsa deja. Kòm ou gentan pale la. E misye men kòm Lestè gentan bay m tap vin sou do pyo pou m pale ansanm avèk ou mwen ap oblije mete w alèz ou konnen lè w ale a m pa ou pa la m pa gen moun pou ki fouye kanal mwen fò kanal mwen fouye ou konprann m oblije pran Estè pou glasiye kanal mwen. Amy chérie m gentan abitye avèk fouye kanal la m paka rete m paka rete konsa e lè lè nè monte m ou nan m oblije fè m renmen a Esther. Li pi bon pou li e pou moun ki li pa konnen. Sa plat ou ap vin di la menm. Kòman renmen a Esther a. E pou moun li pa konnen ou fè sa.
M pat sou sa non men ou konnen anvi lè m pa gen anvi m pa jwenn bagay pou m fouye m frote.

Sam fè junior an ou pa pi byen kontan m pa chèche yon gason pou men yon fi m pran kounye wap di ou wè fanm ou kòmsi ou panse ou fè tout tan sa e mwen m abitye nan ti sikre m nan ti dousè m deja o mwen m kòman.

Madan bay plas saj anvan hein map Ebyen bon junior men Kom li konnen kounya li pi bon pou nou Kom li okran kounya li pi bon nap marye fini.
Bebe m nan dese di nan m nan poun marye men panse mwen.
Koman oh junior pa di sa devan timoun yo men masisi nou pa telman fe. Ou ka leve timoun yo byen men pou se bel rezilta sa wap remèt mwen kounye a men. Ebyen cheri e menm bagay la lè w te la m te konn fè bagay m pa fè al sis m tankou lè map fon ti bri m fèl tou dousman epi m mete mizik map map met suk sou bonbon m anndan w pa konprann sa m diw lan men cheri men m panse w tap cool e pa yon gason se a yon fi parèy mwen m panse w tap relax m panse w tap relax paske se pa yon. Relax poukisa?

Bon ou pa la map fè yon job pou ou epi ou pa pale avèm hein ou pa la olye pou ta dim ou byen kontan epi e konsa ou dim Bon kòman pou derespekte m nan Sak pase la cheri ala bagay mesye
Cheri kalme ou kalme ou Bebe Epa ou non m di kalme menaj mwen m di kalme l. Pou ki dono kay boule vò timoun e voksal wap fè nan kay lan. Ki koman voksal la eske kray map fè junior epa kray se mwen menm Esther hein mwen mwen di ou pa la e ou k te konn fouye kanal mwen ou pa la kòm baga nan fouye kanal lè w rive pou jwenn kanal la vyèj m grasiye li m fwote.

Sa w di Junior? Depi kilè wap fè bagay sa nan kay la men? Bon. Ou pa lonmen non.
Bon, pou byen di w, mèsi cheri, mèsi mon amour. Pou byen di w, m te gen ti santiman pou Esther depi, depi lè w konnen, ki, depi kilè m, m te, m t al pale avè w? Sa va gen 3 mwa.

Alo. Bebe bebe poze. Epa fèmen telefòn nan nan figim Junior pa fèm bagay konsa imajine w si w pa la menm si w renmen m yo se fanm m yo fò m gen anvi mezanmi Hein M te vin rive yon moman m gade Nan move kondisyon Nan kondisyon an y ap nan move kondisyon Nèg la pa vle pale avè m non

Ou pa wè gen pwèm ansanm avèl tou son bagay nap jere a nou 3 menm ou wèl te gen sa poul di ou jis pran sa par sipri li pat li pat vle sa pase konsa men relax eseye konprann li epi yon gason epi yon gason kap jere sa. Kounye a m bay kisa m pa konn kisa kap fèt nan kay la m gen 2 timoun map leve nan kay an nan.
Kounye a ap dim pou m relax, koman pou m relax la? Em ou pa ka di timoun cheri m pa tap janm ka fè lanmou de avèk Esther devan timoun yo fò w ka konprann anvi pou nè lè moun gen nè bagay sa pa dous sèvo m prèske pete Esther k sove m wi ou ta sipoze voye peye l wi di l ki non l pou peye l Ou konprann sa map di w la e m yon gason si se te yon gason m tap konprann bagay te ka dejenere kòman w di l la padon men son fi eseye konprann sa men bagay la alamòd kounye a. Tout bay yon bagay ki a la mòd. Bay fia fia a la mòd. Olye w, bon si l te fè l an kachèt ou tap ou tap bay. Pou kounya ou o kouran. Poukisa ou pa relax? E pa sa, li pa mete m o kouran la. Se kenbe m vin kenbe. On sipriz ki fèt konsa, men e pa fòt li. Ou pa bare l, ou pa antre la, ou bare l n ap fè anyen. E nan telefòn li tap pale ansanm avè w. Nan telefòn e ben bare l. Si l te si tap mete m o kouran, tap gentan di l sa. Kanmenm m tap di w sa. Li tap di w sa baz, li tap di w sa. Antouka relax.

On prank li ye cheri map met ou sou kòl video pou wè kamera on prank. Poukisa ou pa vle yo wè kamera talè a menm. Paske sè de toutouni. Manti. Men kamera cheri mennen on prank.

Kòm mwen ka wèl bebe m yo Michelle manke nan gran zen gwo zen men pa mwen menm non. Yo pa di yo vre di yo je koul gou.
Kòm mwen ka wèl la l manke nan gwo zen e mwen k mari a wi e. Ou sanble a blòdè a wap di menn menn nan.